Nan ti videyo jodi a, mwen pwal pataje ansanm avèk ou 6 akseswa, 6 bagay tout fanm sipoze posede. Depi yon fanm ou gen 30 an e plis, jan de bagay sa yo ou sipoze genyen yo lakay ou, ou sipoze envesti kòb ou nan jan de ti bagay sa yo, se sa ke m pwal pataje ansanm avèk ou nan ti videyo jodi a. Si ke ou gen yon ti tan, pa deplase, rete pou kapab enjoy ti videyo a jiska la fen. ansanm avèm. Hello friend, sa se Femme Elegante, yon ti ribrik kote nou bay konsèy kijan pou kapab elve tèt ou ansanm avèk distenksyon. Si se pou la premyè fwa wap gadem, nonm se Filo. Map envite w kounya la pou kapab subscribe oubyen abòne sou chanèl mwen an pou pa rate oken videyo nou pataje sou chanèl sa. Chak lèm gon ti tan, m fè efò m pote yon nouvo videyo pou ou. Si ke ou renmen jan de sijè nou pataje sou chanèl la ou mèt gade anba ti videyo a wap wè yon ti kote ki make subscribe oubyen abòne ou mèt jis peze li epi ou abòne mwen garantiw ou pap regrèt epi tou ou menm ki abitye gadem deja mwen diw yon gran mèsi pou sipò mèsi paske ou pataje videyo yo avèk zanmiw mèsi paske ou like video yo mèsi paske wap edem promote chanèl la and welcome back premye akseswa tout fanm dwe posede se yon bèl valiz tout moun konnen valiz yon fanm trè trè enpòtan pou li fanm pap lage valiz a yo atè depi ou fin abiye ou pa gon bèl valiz nan men w abiman an pa konplè depi wap sòti ou pa gon bèl valiz nan men w abiman an pa konplè i gon tout fanm ki toujou ap di yn fanm seryez ne mach pa san sa valiz. Valiz yon fanm, menm si tout bagay nan kò w pa gen enpòtans se ti bagay 10, 15 dola men valiz ou sipoze gon ti pwa. Ou konprann sa m vle di w la? A 30 an e plis ou deja konnen ki kalite, ki mak, ki modèl valiz ou renmen, ki koulè. Eske ou se yon moun ki ka envesti nan designer brand oubyen eske si w pa ka envesti nan designer brand. Kòmsi w achte yon bèl ti valiz kòmsi lè w pote l tout moun wè se yon bon bagay de kalite. te ou pote. Pa achte fo valiz. Bon sou pwen sa banm di sa pa achte fo valiz. Pa egzanp se sam wè kap faktyalite, medam yo yo pa ka efòd valiz 3, 4, 5, 6, 7 mil dola epi y achte yon fo pou 50 dola epi tout moun wè moun ap pote fo Gucci, fo Louis Vuit. Non, pa fè jan de bay sa. Yon fanm ou pa ka. Bon ou pa nan fo bagay, lonje menw kote moun ka rive. Si son ti valiz 500 dola ou ka achte, lè w pote tout moun wè ou pote yon valiz pou 500 dola men se yon bèl valiz li ye, ou pa ka kòmsi wap pote fo bagay. Pa fè jan de bagay sa yo. Sanble ti kòb ou pou kapab achte yon bèl valiz. Dezyèm bagay, a 30 an e plis yon fanm ou sipoze gen sant paw. Depi yon moun te rantre nan chanm nan la, ou te pase la lè moun nan rantre, se pou l wè sant sa k te rete la, sa se, oh, sa se sant a Filo. Oh, moun nan te pase nan ri, oh, sa se sant a Filo. Kòmsi, lè w rive yon kote, tout moun, moun ki abitye avè w, yo deja konnen sant ou. Envesti kòb ou nan yon bon pòfen, kòmsi lè yon moun kole sou ou, li wè w santi bon, lè w deplase, sant lan rete, tout moun wè se Filo k te la, li ale. Envesti kòb ou nan yon bon pòfen. Si ou kache 3, 4, 5 boutèy parfum lè wap sòti ou mete yon pa gen pwoblèm ansanm avèk sa. Men toujou sonje envesti nan yon bon grenn. Bon grenn parfum sa se li ou mete tou lè jou komsi lè ou fin benyen le maten se li menm ki sou ou, si ou pral nan makèt la la komsi se sant sa se li menm ou genyen. Kèlkeswa moun ki abitye avè w la li kon an sa se sant a Filo komsi Bon on bon parfum tout moun komsi ta renmen rete bò kot ou tèlman parfum an gen bon san komsi se sa ki sant ou a 30 ans et plus yon fanm ou sipoze toujou santi bon epi fòw kenbe yon sant sa se sant kòw sa se sant kòw. Tout fanm dwe posede se yon bèl je bijou yon bèl ti dyaman, yon bèl ti bijou, lè ke ou pral sòti, pa egzanp si w pral nan yon maryaj, oubyen ou prale nan yon fèt, se li menm pou mete, ti je bijou sa ou pa mete l tou lè jou, ou sere l anba malèt ou, ou sere l nan afò depi ou gon kote wa prale se li menm pou mete, pa chita ap achte yon bann ti bagay, kòm si a 30 an e plis yon fanm lè wap depanse lajan w, se pou depanse lajan w byen. A 30 ans et plus yon fanm kounya lè wap achte yon bagay ou pa sipoze komsi yap achte yon seri de ti bagay raz sanble lajanw si son bon grenn bagay te mèt vann 100 dola son sèl grenn non kachte ou achte yon sèl grenn bagay komsi pa chita ap achte yon bann ti krizokal yon bann ti pa achte ti bagay sa yo ankò paske ou pa nan laj ou pa nan laj pou jan de bagay sa yo a 30 ans et plus yon fanm lè w envèsti lajanw achte yon Bon grenn bagay. Ou gen yon sèl bagay men se yon on bon grenn li ye. Alò m te konsa wi paske m renmen bijou. Depi wè m soti m ale nan mall la chak jou tout sa m jwenn ti menm timoun yo depi yo wè bijou oh oh filo me bijou me bijou yo konnen m renmen jan de bagay sa m ap achte yon bann vye ti bagay ti krizokal lò parèt m gen yon ti panye yo moute konsa yo yonn pa vo lòt. Se ta Tinom ki di m yon lè. Poukisa w ap plede depanse lajan w achte yon bann ti bagay konsa? Poukisa w pa sanble lajan w epi w konnen w achte yon bèl je bijou, w achte yon bèl ti dyaman, yon bèl ti bagay lè w ap sòti met? Depi lè y fin di m sa, m pa janm achte ti bagay sa yo ankò, m sere lajan m. Lè Black Friday, lè gen sale, gen bagay ki konn ap vann dimil dola, sètmil dola, w ap achte yo nan mil, demil dola. Depi lè sa m sanble kòman m, depi m bezwen yon ti bagay, m veye lè gen sale. si m achte yon bèl ti afè, yon moun sou ka achte yon bèl ti je, bijou, lè w ap sòti se li ou mete. A 30 ans et plus yon fanm ou sipoze posede yon bèl ti je, bijou, oubyen yon bèl ti dyaman. Si w gen lajan pou w achte yon bann lòt that's ok, men si w pa gen lajan ou pa ka efòde yon bèl, sanble kòb la pou w kapab achte yon bèl grenn bagay, ou konnen w gen yon sèl men se yon bon grenn bagay. Katriyèm bagay yon fanm dwe posede se yon bèl mont. Siw renmen mont lè ke ou fin abiye ou met yon bèl ti je bijou li trè klass komsi ou achte yon bèl ti mont ki trè klasik ki trè bèl ou achte yon bagay de bòn kalite pou mete nan men w gen moun ki renmen mete yon kòlonn e braslè kòlonn bagay nan tout ponyèt yo li pa fin vrèman gen klass pou mete kòw ou ka mete yon bèl ti braslè ou konprann sa m vle di w la men lè w fin abiye jan m sot di w la ou met yon bèl ti je bijou si w renmen mont. Li trè bon ou ka envesti kòb ou nan yon bèl ti mont lè w mete l tout moun wè se yon bèl grenn bagay yon bagay de kalite envesti kòb ou pou achte yon bèl ti mont. Senkyèm bagay yon fanm dwe posede a 30 an e plis yon fanm ou sipoze posede yon bèl kabann yon bèl chanm yon bèl chanm kote w kouche yon bèl chanm kote ou ranje tout afè w yon bèl chanm kote ki se pou ou a 30 an e plis. Alò, a 30 an e plis, sa ka rive ou ka pa gen yon chanm, paske sa depan de sikonstans lan, men omwen fè efò pou posede yon kabann. Omwen fè efò pou posede yon kabann ki konfòtab pou dòmi konfòtab, pou lè w dòmi kòmsi w santi w alèz. A 30 an e plis, li nesesè, li enpòtan yon fanm pou posede yon bon kabann. Dezyèm bagay ke tout fanm dwe posede a 30 an e plis yon fanm ou dwe posede yon paspò. Ou pa janm konnen ki lè wap bezwen vwayaje. Yon paspò trè trè zenpòtan. A 30 an se lè kounye a ou kapab kòmanse mouv kò w. A 30 an e plis se lè kounye a ou kapab kòmanse vwayaje. A 30 an e plis se lè kounye a ou kapab kòmanse vizite lòt kote. Se lè kounye a ou kapab kòmanse kòmsi fè yon seri de. Ti aktivite ou pa t abitye fè. Yon paspò trè trè enpòtan. Ou pa janm konnen ki lè w ap bezwen vwayaje, ki lè w ap bezwen al Ayiti, ki lè w ap bezwen. Ou pa janm konnen. Fè yon paspò, mete la. Envesti yon ti lajan, fè yon paspò, mete la a 30 an e plis. Yon paspò se yon nesesite, se yon pyès ki trè trè enpòtan. Bon, se sa ke m te pote pou ou nan ti videyo jodi a. Sis bagay Yon fanm ou dwe posede a 30 ans e plis se sa kem te pote pou ou nan ti video jodi a mwen di w yon gran mèsi si w te fin gade tout ti video a ou deja konnen deja si w te renmen ti video a pa bliye banm love la abòne si w poko abòne subscribe si w poko subscribe fè Sa ke w vle ansanm avèk ti videyo a, pataje nan Facebook, pataje nan WhatsApp, pataje kote w vle, epi like videyo a si w poko like li, epi ou menm ki pat renmen videyo a map di w toujou rete gade m paske chak lè m gon ti tan map fè efò pou m pote yon new videyo pou ou petèt lòt semèn mwen ka rive sou ou kise ebyen bye for now mèsi paske w tap gade bye.